Ebyen nap di bonjou bonswa nou la pou nou sèvi w nou pote envizib espri envizib pou ou men yon kote nou te jwenn se sè astwoniz ansanm avèk frè James li menm ki te rankontre ebyen eh pa bliye ke James li menm li te jwe yon wòl nan lavi astwoniz paske Dye te chwazi James metel nan zòn sa ki vini ki vin ap ede ebyen eh anpil moun ki vle posede pa dyab.

E se konsa Asto tap pale ansanm avèk frè James, ebyen se konsa l te tande tonton an oubyen djab la kap rele li, ebyen l te vini pou l fou. Men nan moman an, James te la, James te pale ansanm avè l, James te di non ou pa prale, Bondye pa asepte, men Bondye te mete yon bagay sou wout James pou l te ramne espri sa a ki te vini pou l al jwenn djab la, ebyen se nan optik sa a, ebyen Astoniz li menm. ki jwenn avèk James, anben James li menm ki te toujou ap pale li, fòk li ale legliz, fòk li remèt Bondye lavi li, fòk li rete plis vijilan anndan legliz, anben se Astronise li menm ki t ap pale ansanm avèk James, li di, Mesye James, frè James, si ke ou pa t la nan moman an, e m panse mwen menm mwen t ap pèdi. Ebyen James te di, se pa mwen menm ki ramne w, se Bondye ki fè m favè a. Epi, James li menm ki ta pral pale l ki te di l konsa, Nou gen yon asanble, nou gen yon gwoup ke nou fè bò isi an pou nou kapab fè evanjelizasyon nan zòn nan, petèt pou nou eseye priye pou moun ki mare nan pyebwa, nan boutèy, nan tese de bagay, nou konnen se konsa malfèktè yo toujou itilize moun sa yo. Si pètèt ou ta fè pati gwoup sa a, m panse ou t ap gen yon ranfò nan lapriyè ke pètèt nanm ou t ap nouri plis e ou t ap konnen plis bagay an favè de Dye. Ebyen, Astroniz te di, Kèt, mwen ta vle pami nou sèt, men. Mwen gen yon bagay ki ap deranje m ki koz ke mwen menm mwen p ap ka ansanm avèk nou. Paske Manmanm avèk ti sèm mwen te di w sa deja moun sa yo yo malad se mwen k pou fè tout bagay pou yo fè manje lave pase menm lè pou yo fè bezwen yo sa vle di depi moun nan li kouche son moun ki pou la ansanm avèk li k pou fè tout bagay pou li ebyen Astroniz te di ebyen James ke li pap kapab prezan men li swete yon jou kanmenm ke depi sè l avèk manman l geri ke lap fè pati gwoup sa pou li kapab. Kontinye akonpanye yo, paske li menm li rann kont ke sa Bondye fè nan lavi l lan se sèlman Bondye ki kapab fè li, li pa ka engra anvè Bondye. Epi kounye a, tonton sa a li menm ki pral make Astonis piti, paske lè l gade pou l wè Astonis te gentan rive anndan yon boutèy li tounen, men kounye a li pral jwe yon wòl espyon, kounye a fòk li chache konnen kiyès ki ede Vanessa. E e kès ki ede Astronis? E deja nèg sa yo gon plan yo di misye son mason lòj kel ye depil nan zòn nan yon bagay ap fèt kel gate sa vle di pat gen anyen son ti vigil ki te rete pou Astronis t ale ebyen Astronis pwomèt li di ke li pa konnen depi sè a avèk manman an geri li pwomèt ke lap akonpanye yo ebyen. James te di, M eseye konprann ou. M konprann tout sa w di la a. Bon, nou pa konnen, sa ap rete nan plan Bondye. Depi Bondye vle, tout bagay ap pase byen epi w ap retwouve vè nou menm. Li di konsa, Menm legliz nan ke mwen menm mwen ale a, se yon sakrifis ke m fè. Paske w konnen, kite de moun ki malad anndan yon kay, mezanmi, youn pa ka fè anyen, ke se yon sakrifis mwen fè, men mwen oblije ale. James te di, Bon, Nou pa fè sa chak jou. Nou fè li se samdi epi dimanch aprè legliz. Kounye a la, Astonis di, Ebyen, m ap gade pou mwen, m pa konnen, Bondye nan misyon pa li, li kapab fè m prezan pami nou kanmenm. Lòt bagay ki ta pral. Bay mwen la ankò, se paske lè ke tout moun yo fin pale de tout sa yo gen pou yo di, ebyen James te vini pou l ale, Astronise te di mwen bezwen w menm jan w te bezwen m nan, m bezwen w tou. Lè ke mwen t ap rakonte yon gran frè, yon tonton m, jan m te di w lan, tonton m nan tèlman kontan lè mwen di l nan moman difisil la se ou menm ki t akonpanye m, se gras a ou menm si m pa fou, si m pa pran lari se gras a ou menm. Ebyen, Tontonm nan te di nou gon jan pou nou ta rekonpanse sa nan yon fason spesyal. Ebyen, se konsa li te ban mwen yon kòb bawou nan yon anvlòp. Ebyen, vwala ke Tonton sa a li menm ki sa l ye, misye se yon wonsi oubyen yon ougan oubyen yon nèg ki ap sèvi dyab. Ebyen, nan ki enterè nou panse ke li ta pral bay frè James yon kòb pandan se tan? Li konnen James lan li menm son nèg ki nan zòn nan depi yo nan depi depi yo menm yap fon bagay nan zòn nan depi James pase nan zòn nan sèlman ba lap gate a ki enterè nèg la genyen li ta pral bay frè James yon anvlòp sa vle di kòb sa li ta pral bay li ta pral bay James lan otomatik ke James li menm li manyen anvlòp sa li sèvi a kòb la nou pa janm konnen kisa ki ladann e kisa ki ta pral rive James. Men James li menm ki genyen se despri Bondye ki akonpanye li, li di non sè Astronise, mwen konprann jès la, mwen konprann kòman nou ta vle rekonpanse m. Menm jan Bondye di depi moun nan travay li dwe manje. Men se nan yon lòt ka se pa nan ka sa a. Paske si mwen menm m ap travay pou Bondye, ebyen Bondye ap itilize m pou m fè de seri de bagay. Se pa mwen menm an swa, se pa frè James lan li menm ki ap fè sa w wè k fèt lan. Paske mwen menm, kalite pouvwa sa yo mwen pa t ap janm ka genyen yo. Sa vle di se Bondye ki ap fè travay li, ke mwen menm mwen pa gen oken dwa, okenn otorizasyon pou mwen pran kòb nan men ou. M pa kwè, sa pa posib, li pa gen okenn kote li ekri nan Bib la, kote ke pou priye ansanm avèk yon moun, apre sa pou pran kòb nan men l. Kòb sa a, ou gen pou devwa ale legliz oubyen nan yon asanble ke w ap remèt. Ofrann nan ofrann nan yon fason spesyal pou pale avèk Bondye pou di Bondye mwen mete ofrann sa nan non w pou sa w fè pou mwen epi li kapab itil legliz la men mwen menm antanke sèvitè de Dye mwen menm mwen gen yon bagay map travay pou li map travay pou syèl la map travay pou nanm mwen restore nan men granmèt la men zafè levanjil son bagay ki gratis ke l ye. Ou pa ka travay nan levanjil pou lajan. Ebyen ou gen yon grenn bagay wap fè, se remèt li anndan yon legliz nan yon ofrann, ebyen konsa Bondye kapab beni ou, Bondye kapab fè plis bagay pou ou nan lavi. Oubyen tou, si tonton lan se moun legliz ke li ye, ebyen li menm tou, kòm kòb la se pou li li ye se pa pou ou, ebyen tonton lan li menm li kapab remèt li nan yon ofrann. Sa vle di, si se pou ou, w ap bay li, men si se pou tonton w, vo mye ke se tonton w lan li menm ke w remèt kòb la pou tonton w lan li menm ka bay li nan ofrann. Ala! Sa vle di, nou wè ke pouvwa Bondye genyen, lè ke yon malfèktè, petèt li panse l kapab sonde oubyen pase pa yon lòt chemen pou l rive kote yon moun legliz, kote yon sèvitè de Dye, enben Bondye li menm ap fè yon koub, ap fè yon lòt, chemen pou sa pa rive kote l ta dwe rive a. Ebyen, se sa ke James li menm ap di sè an, Astoniz, rete nan lapriyè, ebyen mwen rete kwè Bondye ap fè tout bagay pou kapab retounen vin jwenn nou nan gwoup la, ebyen konsa lafwa ap ajite plis, w ap gen plis manb anndan legliz menm. Sa vle di ou wè si Vanessa li menm li te pran legliz. Sa vle di sak rivel la li pa tap rivel konsa paske gen yon fèm asirans lè ke ou anndan legliz ou fè Bondye konfyans ou rete nan pye Bondye ok de lòt kote nou ta pral jwenn se ti lili li menm ansanm avèk frè Alfonso ebyen ki tap fè yon bèl diskisyon. Ebyen diskisyon sa ki pran yon lòt faz anbe ki trè serye. Ebyen kote ke Kelly li menm ki tap di li regrèt anpil ke li te zanmi ansanm avèk Alfonso, li regrèt anpil ke li tale lakay li, nou konnen ke li tale lakay li tal manje, fè tout bagay sa yo, li regrèt anpil anpil anpil kounya la. Alfonso di bon, m konprann ou, sa vle di depi lè ke ou kite legliz la, mwen menm tou m te sipoze ènmi ou. Se pa mwen ki ta sipoze ènmi w, se sa petèt ki sou ou yo, sa ke w al antrepran yo. Se yo menm ki koz ou vin ènmi m. Paske depi ou te legliz, ou kite legliz lan, sa vle di nou vin pa konpatib ankò. Se sa ki nan ou a ki pèmèt sa. Ou konprann? Enben, kounye a, pou w antre nan fè tout vye bagay sa yo, kòman w konprann? Ou anndan legliz ou kite legliz lan e gad sa wal fè. Kounya wale ou pran 2 sèm nan maji. Kòman ou konprann? Èske ou wè sa fè sans? Ebyen misye di kòman kòman ou pran 2 sèw nan maji a? Hein? Kòman ou pran 2 sèw nan maji a? So, poukisa antanke zanmi Ou pat rele m, ou te di konsa a, Kelly, èske ou renmen avèk sè m nan vre? Èske kòman renmen sa ye? Ebyen mwen menm, m ap chache pou m gade pou m wè kòman m kapab fè renmen sa a son w renmen ofisyèl Kellie. Sa vle di ou tonbe pale m mal, ou tonbe sesi, ou te di de sa, sa vle di, ebyen, misye di, pa gen afè de mete ofisyèl paske se nan maji, ou konprann, w ap jwe legliz. Ebyen misye di, mwen menm legliz ou an pa itil mwen anyen. Legliz mwen pa itil mwen anyen paske nou la nan pede fè m jwe gratis. Ebyen Kelly li menm ki di konsa, gen pafwa mwen konn vin jwe legliz lan, se grangou m al dòmi. Ou gen machin, papa w gen kay, w ap byen manje, w ap byen gra, hein, epi mwen menm, se sou de zago m mwen ale, e lè m soti legliz lan, se grangou m al dòmi. Sa vle di, en, lè yo resi ban mwen 2000 pèso, sa vle di kisa l tap ka itil mwen. Nap gade Vanessa li menm ki kouche, kòd long li menm, sa vle di Vanessa toujou rete kouche ak tout, manman li menm ap fè ti efò manman l pale men Vanessa nan ka pa l la. Tonton an, en, li mete l kouche, tonton an mete l kouche, misye, misye, misye, misye yon vrè vagabon misye ye, en poukisa, e souvan. Egzanp sa yo se egzanp ki klè ke yo ye, ebyen se toujou pou lajan, se toujou se mwen pou la an premye, sa vle di sa konn fèt sitou pou frè a frè, sè a sè, matant a matant, tonton a tonton. Ebyen n ap gade, ebyen Astroniz li menm k ap penyen tèt li pase se li menm ki la pou voye zye sou tout moun sa yo, ebyen vwala men dyab la k vini pou l te pike Vanesa, ebyen Vanesa li menm ki pantan. Avèk anpil rèl, anben se konsa Sony Zen avanse, li di li wè se yon mesye ki vini pou li pike li, anben yon mesye ki abiye tou de wouj, ki tankou yon bòkò, ki vini pou l pike li, ki t ap tiye l. Anben se konsa a Sony te di, anben san zefè ke anyen p ap rive w nan non Bondye, anben se konsa a Sony ta pral rale li pou l di, anben ban m priye ansanm avèk ou, tout sa k ap fèt yo san zefè, yo pa gen pouvwa sou lavi w. Menm lè ke mwen konnen ou pa konvèti, enben mwen menm, mwen fè Bondye m nan konfyans, mwen kwè nan Bondye m nan, gras a mwen, ke Bondye m nan pap kite anyen rive sou lavi ou, tout bagay kap fèt yo, youn pa ap mache. Sa vle di, depi gen prezans on moun anndan on kay, te mèt gen on milyon. ki pa bon anben grenn ki bon an li ka toujou voye limyè sou rès yo sa vle di on sèl grenn anndan kay lan la ki pa afekte anben se li menm ki la ki pou priye se li menm Bondye toujou kenbe li an fòs malgre yo ta pral pran l tou men Bondye te mete yon lòt moun sou wout li ki te frè James anben ki te gentan rekipere nanm sa e ke yo te manke pran Yo te gentan fèl antre anndan yon boutèy men gras Bondye li retounen. Mesye yo tounen nan menm bagay sa la pou afè bagay legliz wè men ke li te ka gen rezon vre men lè ou anndan legliz ebyen se Bondye wal bay glwa se pa vann wal vann mizik osinon ou te gen dwa annik rete wal fon album ou soti mizik ou fè djaz ou men se Bondye wap bay glwa sa vle di se pou nanm ou wap travay. Malgre diskisyon an, Bekele li menm ki pral retwouve l nan yon lòt fòm, pase fòk li chache pou l konvenk misye. Li di, men ou konnen patnè m ou ye, depi lontan bagay sa yo, tout sa m genyen, m toujou pataje l ansanm avè w, pote m yon dimil, yon kenzmil peso nan sa w genyen bagay sa yo. Ebyen misye te reponn, Alfonso te di, ou byen di, lontan, men se pa kounya. Sa vle di kòb mwen pa pou ou ankò. Depi. Lè James vini nan zòn nan li vin louvri jem gen anpil bagay mwen vin dekouvri de ou en gen anpil bagay mwen vin dekouvri sou ou ke mwen pat konnen se gras a frè James ki louvri jem kounya nan levanjil ebyen se konsa misye te di an sa vle di se misye kap monte tèt nou grenn pa grenn.

Ebyen lap lè di lage 10 mil nan menm ou mèt lage 5 mil nan men patnè ou dènye al di ou mèt lage 2 mil nan menm ebyen Alphonso te di pa genyen ou pap jwenn Kelly nèg la pap janm fè w konfyans pase si w ka pran 2 sèl nan maji ou konprann ebyen Kelly li menm ki toujou gen espri demodeng nan nan tèt li li di an m mande misye prete yon kòb misye pa ban mwen m pral fè bòkò a manje misye m pral bay li ebyen Bondye pa ba w pouvwa sa non frè m nan. Lòt kote nou jwenn yon rasanbleman antre ant fanmi an enben ki evite James lakay li enben pa bliye moun sa yo te fè yon gwo derespektan enben James ki tap pale avèk 2 pitit li yo li te mete James deyò lakay li li fèmen pòt enben vwala men rekonpans lan li genlè pile kèk bagay lap di bebe m pa kapab ankò men pi ap manje m lap sesi bagay la di wi. Ebyen kisa bagay la ye? Ebyen, lè ke wap sèvi Bondye, ou pa fè nenpòt chemen. Chemen kwochi pa ladan. Ebyen, Enaldo li menm ki te chita, ebyen, tout moun chita pandan pastè li menm tap manyen pye madanm ni de doulè. Edlin li menm kouri sòti, li di sak pase, madam nan mouri. Ebyen tout moun te sezi, tout moun te sezi, mwen pa etone, se konsa Edlin ye, mwen pa konn si nan vrè vi an se konsa l ye. Ebyen tout moun te di sa vle di ou ta renmen manman w mouri, ou ta renmen, li di non men m konnen m pa t la, m sezi. Men kounye a, Edwaldo di, si madanm mwen ta renmen k mouri, ebyen se konsa pye a toujou ap manje madanm nan, ebyen. Pandan ke Eduardo li menm ap pale, ebyen se konsa James li menm di, kite madanm ou pale paske mwen m ta renmen pou w se madanm ou pou w esplike kòman sa rive. Ehe! Ebyen pandan madanm nan ta pral pale, avan Astrid bay vèsyon an, ebyen li ta pral mande yon gran padon ansanm avèk sèvitè a, paske li te di ke piga sèvitè a janm mete pye l anndan lakay li ankò, li te pale avèk medam yo trè sevè, pale lèd, paske sitou pou sa Evens te fè a, li sèlman panse se 2 kouzen yo ye, se pitit fi pa l yo yo vin gaspiye anndan kay la, sa vle di li te oblije pini frè James. pou Evens, se Evens ki nan maji, ki nan gason sèvitè Bondye ke li ye. Men, anndan kay la gon lòt fòs ki koz sa ap manipile konsa. Sa vle di si nou gen pou nou wè tout sa fi an di se sa ki pase. Anndan kay la gen yon lòt fòs. Ebyen, li deside pou l mande frè James padon, anben James li menm ki resevwa padon an, li di ke l swete ke menm Bondye resevwa padonab sa a. pou madam nan ebyen li bezwen konnen kounya kisa li genyen nan pye a e kòman pye a fèl mal ebyen se konsa li menm ki ta pral esplike kòman li ta pral fè rive konsa ebyen li te leve li ale nan biznis li pou li ale ouvè biznis li ebyen se konsa li te remake gen yon moun ki tap mache devan men moun nan se kòmsi se li menm lap veye. Men moun nan genlè pat konn kiyès ki mèt biznis lan, li rive li renka kò li lap swiv kiyès kap vin ouvè li, ebyen se konsa ebyen manman an li menm li di ke li te jwenn moun nan, moun nan lèl rive prel moun nan pale ansanm avèl li di eskel ka fèl kado yon 100 pèso poul kapab peye machin. Ebyen konsa li te genyen 200 pèso plis 200 mil pèso, ebyen se konsa li ta pral pran kòb sa pou l te bay moun nan. Ebyen se konsa pandan l fin bay moun nan kòb lan, se gade l gade, li pa wè okenn kòb nan valiz li, sa vle di kòb sa disparèt. E aprè li avanse pou l pran kle pou l al ouvè biznis li. Ebyen se konsa depi li pral ouvri pòt lan, Li depoze pye li, li santi se kòmsi son kout fwèt li pran nan pye, enben depi lè sa a, sa ka rive son bagay li gentan janbe kèk poud yo gentan simen devan biznis lan, enben li pran ladan l. E li di li te sispèk depi lè mesye a t ap pede mache gade devan gade dèyè, e mesye a te mande l tou kisèske se li menm ki mèt biznis lan, enben lè l te di wi, mesye a te di li wè l sanble avèk mèt biznis lan. Sa vle di se pa yon moun ke li rekonèt. Lè malfèktè a li menm ap itilize yon lòt moun pou vin tann bout pou fè yon bagay, li pap janm pran moun nan zòn nan ke ou menm ke ou rekonèt. Li menm nan kè pitye pa l, li te chwazi bay mesye a kòb lan kòm si ou ka kontre avèk yon moun bò isi an epi de twa jou wal rankontre avè l yon lòt kote, sa w fè byen se byen wap rekòlte, ou fè mal se mal wap rekòlte. Men nan li menm li ta pral fè byen pandan se tan se mal li ta pral rekòlte. Ebyen se konsa li di. Lè l antrene Rivanda an, se rele Edwaldo, se pote yo pote l vin la, menm nan machin li pa t ap ka antre. Sa vle di, se tou mete kò w chita yon kote, pase nèg sa yo lè y ap frape w, yo frape w di. Sa vle di, menm lè l t ap rele Edwaldo an, se sou bouda l t ap trennen, li pa t ap ka kanpe sou pye a. Pye a te gen tan tou paralize depi nan menm moman an. Ebyen, lè l vini, l ap rakonte tout istwa sa yo. Ebyen, kounye a, li fè konprann, li vle pou l ta mache sou pye. Ebyen, Enèl do, James te di konsa, Èske ou si ke ou vle mache? Li di, Wi, mwen vle mache. Li di, Èske ou kwè ke Bondye kapab fè w mache? Li di, Sa vle di, si m pa t kwè nan Bondye, ebyen, mwen t ap deja pi mal. Paske lè mwen menm mwen di Eldoaldo sa, li menm li pa kwè, li mennen m lopital, lè m rive lopital la tout sa yo fè yo di ke madam pye w pa gen anyen ladan. Men pandansetan pye a toujou kontinye ap manje m pi mal, sa vle di ou konnen parapò de fwa kretyen li, Li pa te eseye kwè m nan sa m ap di a. Enben, se konsa, enben, James li menm ki di, ok, mwen tande, men, ray! Ok. Mwen sonje m te di nou sa deja. Mwen pa vle antre nan fwaye nou twò fon, so pou nou pa di m twòp bagay. Men, nou konnen lè moun nan andan legliz. Li pa ka ap kache men voye wòch, sa vle di jan bagay la ye a l oblije ba li konsa. E konsa pa bliye nan sonj kote m t ap di nou, isi a s on kote ki mande anpil priyè. Enben se konsa l t ap pral poze anpil kesyon ki t ap pral di pwoblèm ke m genyen se lè ke se yon moun anndan legliz ki fwape. Lè se yon payen moun nan deja deyò, men lè son moun anndan legliz kap fwape, sa vle di se yon fason pou drapo levanjil la desann, men toujou gen moun ki la, kèk vrè sèvitè ki pou leve drapo a. Ou konprann? Li toujou pèsiste poul di, eske ou vle mache sou pye a? Eskew kwè nan Bondye li kapab geriw? Ebyen li di frè James, se Bondye ki voyew la a. Ou konprann? Malgre m pran kwa nan pye, enben si m pa t kwè nan Bondye, m rete kwè se nan kè wi l t ap frape m. Sa vle di, li toujou mete li inosan, men l pa janm mete si l te nan yon lòt bagay. Frè James li menm ki pral revòlte, enben nan pwizans Bondye li pou li avwe yon lòt verite ki genyen. Ke pèsòn moun nan kay la pa t janm swete sa, mari an te kòmanse wè ti kras, men l pa t konnen paske fi an te pran otoritè li sou kay la. Ou konprann? Ebyen, se konsa li ta pral di ke, ebyen, m pa vle antre nan fwaye nou twòp, men gen kèk bagay nou ta dwe, ebyen, konnen. Ebyen, li ta pral pale ansanm avèk manman an ki te Astrid. Emil te di Astrid, Si w vle, si w vle geri, men kounye a gen kèk bagay fòk nou avwe ou, fòk ou pa bay manti. Nan sa ke Bondye te bagay mwen. Ebyen, li te di konsa, Èske ou pa genyen yon mouchwa wouj anba zòrye ou? Ebyen se la tout moun te sezi, fwaye a te rete an sezisman. Tout moun, youn moun ap gad lòt, kòman manman m anndan levanjil pou l gen mouchwa wouj? Tout moun nèt, hein? Mouchwa wouj, sa vle di kisa? Ebyen se konsa tout moun sezi, youn ap gad lòt, Ebyen li pa vle di anyen, ebyen kounya li pran pretèks se pyè a kap fèl mal se ayayayayay wouy wouy wouy wouy Djounika li menm ki pi cho Djounika di se pa pyè a kap fè w mal manman se pa de doulè ke yap pale se de mouchwa wouj lan ke yap pale Djounika li menm paka konprann Djounika gad papa l li gade se mouchwa wouj lan yap pale avè w se pa de ebyen se konsa frè Djemsi menm di bon An an nou kite sa paske nou vle fè m parèt tankou yon moun k ap bay manti. Sa vle di, ebyen, n ap wè. Alfonso li menm se yon moun ki vrèman kwè. Li di, non, frè, si w poze manman m yon kesyon, manman m dwe reponn kesyon an. Manman m dwe reponn. Ebyen, se konsa, ebyen, James te di, ebyen. Alfonso, Ebyen, pandan James te di sa, ou mèt al gade anba zòrye a pou wè, paske se nan menm chanm yo dòmi, se madanm a mouche. Men se konsa, papa mesyedam yo te leve, li ale nan chanm nan, l al gade pou l wè, ebyen, èske gen mouchwa anba, ebyen, vwala, ebyen, li vini ansanm avèk mouchwa a, ebyen, tout moun sezi, manman yo ki anndan legliz. Ebyen James te di tout glwa pou Bondye. Ebyen vwala, kounya mouchwa sa a bay definisyon mouchwa a. Ebyen James te di, yon mouchwa pou kapab gouvène kay la, ebyen boutèy la ou te plante an, se pou kapab pwoteje biznis ou oubyen pou kapab vann plis, ou konnen machann toujou nan konkirans avèk lòt machann. Se konsa mari a te kenbe l, li te di mete mouchwa atè. Paske se sa. Sa vle di anndan levanjil pa gen manti. Sa vle di mwen te di nou sa m pat vle antre nan bagay. Mouswa sa se pou kapab mare mesye Enel do pou tout sa w di nan kay la se li menm ki pase. Men boutèy la li menm se pou biznis. Enben se konsa l te gen tan ap akize son lòt moun ki mennen l se pat sesi. Enben James di boutèy la se pou biznis lan. Men mouchwa a se pou mariw pou ka gouvène kay la. Sa vle di tout sa w di se sa ki pase. Mezanmi timoun yo vrèman sezi tout moun sezi nèt ebyen se sa ebyen kounya Edoualdo di an se konsa ebyen yo pral di ke ebyen si w vle geri pale ansanm avèk Bondye ebyen se konsa tout moun sezi nèt yo pat swete yon bagay konsa men Jameson li menm tèlman gon yon pwisans sou li Bondye byen akonpanye li. Enben Bondye pral montre l ke se dènye soufrans ke l t ap fè vre paske li avwe. Èske Èske ou kwè ke Bondye ap geri w? Wi. Èske se ou menm ki t ale? Wi. Enben kòm li fin avwe verite a, enben li di ou pral mache sou pye a. Selon lafwa nou. Enben vwala fap enben li pral di ke wi selon lafwa ke Bondye ba nou. Ebyen selon sa, kanpe sou pye a. Kanpe, kanpe, kanpe, kanpe, kanpe, kanpe, kanpe, kanpe, kanpe, kanpe, kanpe, kanpe. Vwala, sa vle di depi Bondye di lap fè yon bagay pa gen anyen Bondye kapab fè. Se sa. Ebyen James te di nou mèt chita, nou mèt kanpe, ebyen gon grenn bagay mwen mande w. Kay sa a mande fòk gen yon depouyman ki fèt anndan l. Se konsa, yo ta pral mete vwa yo ansanm. Pou yo di, Bondye pa gen anyen l pa ka fè. Bondye pa gen pwa l pa ka leve. Bondye pa gen fòs ki ka kont li. Pase Bondye deja son fòs, fòs pa ka kont fòs. Amèn. Enben konsa nou te jwenn nan, anben Evens li menm gita l nan do li, enben se mizisyen ke l ye. Pa bliye mesye sa ki gouvène pa lòd dyab yo paske. Direksyon l t ap pran. Dyab la parèt dèyè l, li disparèt. Lè l santi gen yon bagay k ap mache dèyè li, enben se sa. Ou pa ka se anndan legliz ou ye, kounye a lè w gen foli ou mete chèn, fòk ou avèk fanm. Bib nan men w, dyab nan do w. Èske w ka konprann? Enben detanzantan dyab la ap fè l wè li, enben li menm tou l pa ka konprann nan ki mond ke l ye la. Bagay la vrèman konplike pou ou, Evens, paske w ap kite. Enben se sa. Vwala! Ebyen, men gen preparasyon k ap fèt pou ou, monkonpè. Ou bat kò w anpil. Se ou wi k bat kò w. Ou bat kò w! Ebyen, se konsa James li menm, enben, ki te jwenn ansanm avèk sè, anben, Astroniz, ebyen. Ebyen se Astronise li menm ki te voye rele James anbyen James li menm ki te kite lakay li ki vin lakay se Astronise anbyen poukisa Ebyen se Astronise ki felisite l paske li vini Ebyen malgre li pat ka kite lakay li paske konnen manman l avèk ti sè l malad li te oblije fè apèl lan anbyen malgre sa anbyen frè a vini kanmenm Ebyen yo pat vini pou yo te di w twòp bagay James anbyen kisa l ye Se yon sonj ke li pap fè pou ou, oubyen jan moun yo di nan mond pa nou an, son rèv, oubyen son rèv, son revelasyon ke li fè pou ou, son previzyon ke li fè pou ou, ebyen kisa li ye? Se pandan ke li menm li ap dòmi, ebyen li wè ke ansanm avèk moun ke James ap fonksyone yo, genyen jalouzi nan mitan yo. Sa vle di li vin mande pou James fè anpil pridans. Wi sa li merite fè li paske premye moun ki pwazon nan gwoup sa ke li kreye a se ankò pwòp kouzen li ki se Evens sitou pou Djonika ebyen depi lè ke medam yo tap pede mande pou James James James lan ebyen misye te gentan santi eske James te gentan vin renmen avèk Djonika sa se youn James li menm kap toujou preche misye la bòn nouvèl ke misye pa konprann se ti lili ke lap tande ke li li menm ki deja nan djab sa ou gentan fè nèg yo pa an amoni ebyen revelasyon sa di ke se misye ankò ke lè tout moun kontan Ebyen misye pa janm kontan gen yon jalouzi e wi sa toujou fèt tout moun konn ap bat bravo sèlman evensy menm ki pa bat bravo ebyen James menm gen yon rankin gen yon haine nan kèl pou frè James an el toujou di oh m te rele w vin travay m pat rele w vin dèyè fanm vin dis dat ebyen pa bliye moun sa yo kounya ki pa gen menm direksyon kounya. Ebyen Evency menm ki tonbe gentan nan men dyab la ansanm avèk Kelly paske wap itilize chèn sanw pa konnen ebyen e misye te bezwen genyen fanm malgre dyab la travay pwisans Bondye li menm li gen dwa pi fò anyen pa pa mache men dyab la gentan fè fòm pal la ke Junica te gentan reponn Jack e Evens renmen. Sa vle di si sa pa kontinye, dyab la pa gen anyen pou wè, li fè travay pa l la. Kounya, de tout fason, ou nan batay, ou nan cho ou menm. Ebyen kounya, ebyen, James li menm ki di, Junica, waw, mèsi anpil pou sonj sa paske m santi ke ou gen yon lòt direksyon, ou vin tankou yon dam de Dye, yon sèvitè de Dye, yon sèvant de Dye. Ebyen, se konsa, James li menm di ke, ebyen. Bon bagay pou direksyon kew pran an ke mwen felisite sa mwen konprann sa w di an depi gen afwontman moun ak moun ap toujou gen sa ebyen se konsa se a te di wi ou konnen la jalouzi rann lòm mechan ebyen se konsa pandan yo te fin ap pale men tonton an ki se bòkò a 3 bag nan dwèt li tout bagay youn ap gad lòt yo sezi. Pa bliye tout mesye sa yo, yap fè konplo anbyen pou yo kapab demanti Billy James malgre Astonis te di tonton enbyen anyen pat mache enbyen nale nap kwaze pou epizòd kap retounen an nale.